Lavi woz nan Ti Mika se yon feyton kap dewoule sou chanèl Ti Mika Prod la. Feyton sa gen anpil leson ladann. Pase abòne ak chanèl la pou pa rate yonn nan videyo yo. Ret swiv ata final pou ka jwenn tout dènye epizòd yo.

Kèt. Se pa Osnar ki t ale menm. Osnar gentan ale. Li pa dwe ale vit konsa. Li pa fè yon ti kanpe menm pou l gade ale. Ou wè se pwoblèm lan sa a. Ou wè l? Se pwoblèm lan sa a. Se pou l fè yon ti kanpe pou l gade èske m ap retounen oubyen èske m p ap retounen avan l ale. Apèn li fin di m, li fin ban m manti a epi li tou ale. Antouka m pa gen pwoblèm avè l. Gètan. Sa m dwe fè pa la? Kisa m dwe fè? Ok, m ap rele l nan telefòn. M ap rele l nan telefòn. Telefòn nan ap sone, li pa reponn non.

Mwen yo sal m oblije lave yo. M pa bay nou nan yen yon ti farin blan. Mwen m pase yon kote, kounye a lè m ap plen kichòy mwen m di kounye a la m pa yon sèl moun ankò e 2 moun m ye. Kounye a banm ti farin nan m vin avèl lakay pou mwen. Na fon ti pati fiyake. Pou mwen menm. Bon travay depi m maten ou leve ou santi son bagay. A wi bon m tou m pa gen m pa m wè tap domi m pa te vle deranje w w konprann. E pou sa m leve M tèlman renmen marim m pa te vle deranje w pase se jèn fanm ou ye mwen vye granmoun menm gen plis pwoblèm pase w ou kab dòmi la wap panse a lòt lòt zafè w konprann se pou sa m pa te deranje w men mwen fè rès m al fè rès dwomi an m te leve bò depi nan 4 è m leve Tande ok papa depi nan 4 è w leve w pati Mwen bon tèlman te fè fredi vye vès la m pran mete sou mwen pou fredi kounya la kounya lap toufe wi.

Misye te renmen Pamela anpil menl pat konn kòman poul te jere relasyon an. Nan panse ak Pamela panse panse misye vin varye nan lari a. Lap anmase vye grenn gwayav kote vye poul ye poul manje. Pwoblèm.

Radòt. Menm lwil pa genyen non. Mwen al fè pati pati sa ou papa m. Bwa yo mouye. Tout bwa yo mouye. Kòm mwen al fè pati la la. Pa gen lwil pa gen. Menm alimèt pa genyen. Mwen menm te ka patwon mwen m pat nan tout radòt sa yo non menm. Vye kote a nwizib. Tout sa yo wè ou t mete m nan tout bagay sa yo. Pandan papa m al fè ti dòmi an la.

Kendy menm ki chita lap manje gwayav li sa se zanmi kendy yo nènè ak roby ann swiv. Roby menn konye a la ou pa gen chans non menn sa w wè menm al dèyè travay la pou ou bon patron an di fòk ou pale anglè e ou pa pale anglè m pa pale anglè menn sa w wè. Bon nan ka sa pa gen de chwa paske bon nou pa pale anglè nap oblije pale pale. Enben kisa nap fè menn m pa m te vle ede w e pa fòt mwen. Èske w konprann? Ou pa konn pale angle, m pa konn pale angle. Enben, ki sa n ap fè? N ap oblije fè yon lòt tchèk nou. Enben, ki sa n ap fè? N ap kontinye fè wout la pase pi devan nou, pètèt Papa Bondye ap fè nou jwenn yon travay menm. N ap oblije ale paske.
Enben, ann lage non. Pa gen lòt chwa non. Enben, ann lage, ann al tcheke. Nènè te pwomèt Wobi li t ap mennen l nan yon travay. Misye al nan travay la ak Wobi, patwon di fòk li pale angle.
Gad yon tenten, sak pase la oo. Yo jean bèna. Gad yon tenten mesye gade moun bay mal pou fou man.
Lòt jou m wè nèg la byen pwòp wi apa. Enben
sak gad yon tenten enben sak nap fè la menm nou ta kontinye a mesye menn. Enben map mennen w lakay ou pa gen pwoblèm jean bèna. Gadon tete mesye. Gadon moun pa mal pou l fou. Aah. Ann ale non men nan tounen tande papa. Si yo t ap kontinye mache pèt yo ta jwenn yon travay, yo kwaze ak Jean Bernard ki chita atè a yo retounen. Rouzna menm ki soti pou l al lakay ti Mika pou l al gade si l pa wè l. Ann swiv avè m kòman sa pral pase.

Li pral lakay ti Mika. Li rive lakay ti Mika, li kanpe devan pòt la. Li mete men nan senti l, li souke tèt li. Se konsa li frape pòt la, ti Mika pa soti. Li frape l ankò. Pyès moun pa reponn. Humm. Sanble pa gen moun nan kay la. Li tounen frape l ankò. Pyès moun pa ouvri. Ann swiv.

Oh! Liknè, dat magadin la fè ti piblisay, poko janm ka vini toujou. Gade si lap vini.
Mwen menm, kote m pral gade a, bon e di m lòtbò a. Kote l leve?
Antoulèka lè l vini m ap di l aga, fò ti bagay sou mwen nan chouchou. Gade misye, misye ou fou wi menm. M fou? E pa fou m fou non nèg, e kontan m kontan wi paske fanm sa a nan vi m nèg. Akchè, m te gen yon ti fanm yo rele Rozina, sa l t ap fè m.

Kèètt! M santi m rayi tèt mwen menn! Jan mwen ap byen pase la avèk Maga menn! Cheètt! Piga reponn li fin reponn mwen an non ki fè kè m kontan konsa! Cheètt fò m chèche wè manzè wi! Fò ke sa m wè a fò m fè l reyalite! Merd! Kounya m vin fè ti repoze m la! Epi menm an, menm m gentan ap gade m ap fè bèl ti jwèt ansanm ak manzè. Bon, ti patnè sa a menm, ki lè m te gentan konnen l menm? Tout kote m ye l gentan ansanm avè m nan. O! Non! Bagay sa a pa senp non, m p ap, m p ap, m p ap ret dòmi. An m leve m al, an m leve m al benyen.
Kèt, sa m ta fè la? Kot Katinika m pa jwenn. M a m pase nan baz kote l konn ye a m pa jwenn. M tout sou wout la m pa wè l. Sa m ta fè la? Epa m pa renm konn se si m sòti non. Yon ti pate l ban m fè? Yè m konn se sa. M pran lari a m ap chache ti moun. Mwen sa yo oke, tout sa yo oke la plis. Fwa mwen rele Pamela mwen si mwen pap jwenn. Mwen gen tan pale avèl. Sitiyasyon sa tèlman grav mwen. Alo Koman e chouchou Aww ou konnen mwen la m poze m Humm m se bagay m tap di w wi Men wi M anfòm m anfòm M bezwen w wi M pa konnen si w lakay ou an la ou ta fè yon ti deplase vin kote m Enben ok Ou wi kote m konn abitye tann ou an. Enbyen ok pa gen pwoblèm map tann ou cheri. Mèsi chouchou. Ok map tann ou bay. Ann tann li la. Mwen la ki pwoblèm ou mete m nan. Kounya patwon m bay genyen m ka patwon m byen alèz nan retire rantre soti tout jounen depi w nan renmen fòk ou touche de bagay. Kendy anraje nèt kounye a. Men l nan bwat basou l ap chèche manje pou l manje. Men sa t te rete a atò. Akoz de Pamela, Kendy varye nan lari a. Li pa gen kontwòl tèt li. L ap mache a ti flakon, pye atè. Humm. Pwoblèm. Pwoblèm. Haa. Yon fanm ki mete w nan eta sa frem. Sase fanm ki met kendy nan problem nan. Rosna te relel li pral kote rosna. Mesye wè sak rive menm. Tout sa pou pou pou pou roro. Sak te pasem la. Sa gin ap pale pou kont ou la.

Ou konnen m te travay ka patwon m pa ka patwon w.
Sa k pase menm? Si w te chita m ta chita m rakonte w istwa sa. Pa ap ban m, di m non. Pitit, akoz de Roro ki fè yo mete m deyò ka patwon an. Sa Roro fè w?
Tan sòti kite travay patwon an san fèt. Pafwa m konn kòmanse bagay la m poko fini rele m pou m vin kote l. M leve m al kote l. ap ouvè tèt yo pou ou. Konnen lè w renmen. E kounye a?
Ou konnen piti.
Kounye a la lè m rele misye, misye monte l ap monte, li vire l kante m, li kite m debou. Ou konnen kay papa m t ap travay m. M di l sa, m mete l alèz, m di l e pa kay papa m ye vre. M mete m mete l alèz. Kounye a la pitit jan w wè m yo la e kay ti Mika m soti la m frape, m pa jwenn ni. M pase nan lari kote m konn wè l, li konn abite chita, m pa wè l. M pran lari a m oblije rele w e fi w ye pou w ka ban m yon konsèy ou konprann. Kounye a ki konsèy ou panse m ta bay ba w ki pi bon? Lè m te konn ap ba w konsèy serye, ou pa t konn pran yo. Ou pa t konn mete yo alekout. Men, ka m te konn ap di w konsa, w ap esplike m ki jan ou te bagay ansanm avè l, m te konn ap di w konsa, non, depi w nan yon relasyon avèk yon moun, ou toujou gen diskisyon, fache. Ou konnen ti Mika te kite m nan lari a tou. Jan l te kite m nan, l te kite m mal, men mwen menm m pa t konn sa k ap fè m.

Bonjou e bonswa tout fanatik Team Ikapod yo Ou menm ki sot pase sou chanèl sa kòm pou la premye fwa Map diw abòne, pataje, like, kòmante Se pi meyè fason ou ka ede nou avanse si ke ou renmen travay ke nap fè a Mèsi, mwen renmen nou anpil Mèsi paske chwazi mache ak Team Ikapod.